Bonjou bonswa tout moun, nou sou All in One Informatique, jodi a nou vini avèk 10 rakousi klavye kap pèmèt ou pi efikas, kap ogmante pwodiktivite ou nan MS Word, Microsoft Word. Men avan tou, nou pral pale de kòman repwodui yon mizanfòm. Nan dènye videyo m nan m te pale de mizanfòm, mwen pat montre kòman ou repwodui yon mizanfòm. Kòman repwodui yon mizanfòm, pa egzanp m gen tèks sa la ki an wouj,

Se sa m te vle pote pou nou, ke m pa t pale de li nan dènye videyo m nan. N ap pase nan rakwosi klavye yo pou jodi a. Premyèman, nou pral kreye yon nouvo dokiman. Nou konnen, nou fè File, nou fè New, ok, nou klike sou New. Apre sa, nou klike sou Blank Document, ok, yon dokiman vyèj. Nou rive nan dokiman vyèj nou an. Pa egzanp, m tape La Cigale et la Fourmi. Tèks sa a, m prale Premye rakosi k ap vini nan bwat wè, nou pral wè kòman nou kapab santre tèks la san nou pa itilize souri a. Kòman pou nou santre tèks sa a san nou pa itilize souri a? Sa n ka fè, premye bagay nou ka fè, nou konnen ke nou ta pral vin la. Se avèk souri a nou t ap vin la a, nou t ap klike nan mitan la a, epi nou t ap santre tèks nou an. Men avèk yon rakousi klavye, nou ka al pi rapid. Nou prese touch CTRL sou klavye a, epi nou prese touch E sou klavye a, epi menm kote a nou mete li, nou santre tèks nou an. Pou nou aliyen l agoch ankò, nou gen yon rakousi klavye pou sa. Ok, nou konnen nou t ap vin la a, se avèk souri nou t ap vin la a, nou t ap klike la a. nou tap mete li a goch men avèk yon rakousi klavye nou kapab fè li tou nou fè nou prese touch CTRL sou klavye nou epi nou prese touch L ok epi nou mete tèks nou an a goch pou nou aliyen l a dwat avèk yon rakousi klavye kijan nou fè sa ok nou li fè kontrol R sou klavye nou epi nou aliyen tèks nou an a dwat nou al pale nou al moutre w kounya kòman w jistifye tèks la. avèk yon rakousi klavye. N ap vin sou tèks sa a. Pa egzanp, nou gen tèks sa la a. Li pa jistifye. Kòman ou di tèks la pa jistifye? Pa egzanp, n ap gade adwat tèks la. N ap gade pati adwat la. N ap wè ke tèks yo, yo an zigzag. Ok? Yo pa alinye ak, menm jan agoch la, yo pa alinye konsa adwat. Sa vle di tèks la, lè sa a ou di tèks la li pa jistifye. Pou jistifye tèks la, fò w fè tout vini adwat. Pou fè sa, ou seleksyone tèks ou a. Pou seleksyone tèks ou a, ou tap seleksyone tèks ou a dabitid ou tap dabitid ou tap seleksyone tèks ou a epi ou tap vini la a ou tap vini la a sou bouton sa a dènye bouton sa la a ou tap klike epi ou tap gade ou tap wè tèks ou a tout alinye adwat menm jan sa vle di konnya tèks ou a jistifiye men avèk yon rakousi klavye nou kapab fè sa avèk yon rakousi klavye tou nou seleksyone tèks nou an. Epi, nou fè CTRL, nou pwese touche CTRL, epi J sou klavye nou, epi nou reyalize jistifikasyon an. Lè nou apwoche klavye n ap wè, nou pral wè kòman ogmante tay yon tèks san w pa bezwen itilize souri a pou fè sa. Premyèman ou seleksyone tèks ou a. Epi avèk klavye ou, ou prese touch CTRL, ou prese touch Shift, ou kenbe tou lè 2 anfonse, epi w ap prese plizyè fwa siy siperyè a, 1, plizyè fwa, ou prese siy siperyè, epi w ap ogmante tay tèks ou a. Pou diminye tay tèks ou a, w ap fè envès la, se sèt fwasi, w ap prese kontwòl chif ankò, sèt fwasi w ap prese siy enferyè plizyè fwa pou fè tèks ou a vin pi piti. Lè w ap rakousi klavye, n ap wè ankò, nou pral wè kòman pou mete yon tèks. An endis, pa egzanp, Kòman met yon tèks an endis? Pa egzanp, m tape H2SO4, ok. M tape H2SO4, ok. M tape H2SO4. Nou konnen ke nan chimi, 2 a fò mete l an endis, sa vle di li pa ka menm wotè avèk H la. Pou mete l an endis, ou te ka vini la a, avèk souris an ou t ap vin la a. Pran nan home ou t ap vini la a, ou t ap al klike la a sou X. Ou t ap klike la, epi ou t ap wè ke tèks yo an endis. Ou t ap fè menm bagay la pou 4 la tou. Tap klike la epi ou mete li an endis. Men avèk yon rakousi klavye nou kapab ale pi rapid toujou avèk yon rakousi klavye. Kòman nap fè sa? Nou seleksyone 2 a epi nou fè nou poze touch CTRL epi touch egal sou klavye n epi nou reyalize l. Pou nou fè pou 4 la nou fè menm bagay la nou seleksyone 4 la epi nou fè. Kontwòl epi egal epi nou mete li an endis. Pou nou mete an ekspozan avèk rakousi klavye, kòman n fè sa? Pa egzanp, m tape 10 ekspozan 5, la se 105 ki ekri. Pou m mete l an ekspozan, sa vle di fò m fè 5 lan monte. M te ka vini la a, m klike la, epi mwen mete 5 mwen an an ekspozan. Men avèk yon rakousi klavye, m kapab fè l tou. ki pèmèt mwen ale pi rapid janm ka fè li pandan 5 man an seleksyone m fè kontrol chif epi m prese m kenbe ni kontrol ni chif anfonse epi m prese egal epi mwen mete tèks mwen an mwen prese chif mwen an an ekspozan rakouze klavye ankò epi n apre w wè nou pral wè kòman w fè yon apèsi avan enpresyon grasa yon rakousi klavye. Kòman w fè apèchi avan enpresyon, ou tap vini la, ou ta pral vini la epi ou ta pral klike sou print ki siyifi enprime epi otomatikman ou tap wè yon apèchi avan enpresyon men avèk yon rakouti klavye ou pral pi rapid toujou ou prese touch CTRL epi ou prese touch F2 ou prese ou prese touch. Ctrl e ou prese F2 epi otomatikman ou wè ke ou gentan rive nan aperçu avan enpresyon an ke yo rele Print Preview an anglè. Dènye rakousi klavye nap wè jodi a, nap wè kòman ou ajoute yon nouvèl paj avèk yon rakousi, avèk yon rakousi klavye. Pou ajoute yon nouvèl paj avèk yon rakousi klavye, ou just prese. Kontrol epi touche Enter sou klavye a. Fè kontrol Enter epi lè w gade ou wè ou gen yon nouvo paj ki kreye nan dokiman w lan. Se tout sa m te pote pou nou jodi a nan All on Informatik. Pa bliye abone a chèn nan pou tout dènye videyo m yo. Rete branche. Se te All on Informatik ki te avè nou. Tchaw tchaw nan pale ankò.